Gen moun ki enkyete, gen moun ki kòmanse kriye akoz de lajan yo ki pèdi e k ap di ki konpòtman ke yo dwe genyen, èske lajan sa pa pèdi, èske y ap jwenn li, èske si malerezman akoz de nonchalans, èske malerezman akoz de mank de responsablite dirijan nou yo. Moun yo panse ke peyi a pa vle yo, sèl opòtinite ke yo genyen se kite peyi a. Donk yo wè ke opòtinite sa, byen ke sa pa ta dwe opòtinite, li bloke. Gen moun ki ka menm prè pou swiside tèt yo. Kisa bagay la ye an reyalite? Eske tout vòl bloke? Selon sa ke laprès lokal, nasyonal e entènasyonal ap di, e mwen menm mwen vin pote dè presizyon pou ou. E map di ou ke mwen menm mwen gen ase denfòmasyon. pou m pa di ke m konnen tout sa k ap pase nan ayewopò la. Poukisa? Se paske m gen de moun ki enplike afon, e mwen menm, mwen enplike nan mezi ke m dwe enplike, pou m pa di afon tou, nan dosye ki gen rapò avèk ajans, ideyal ajans de sèvis, dakò, ke mwen menm Belin Jean Pierre ap dirije. Ideyal ajans de sèvis. e ki fè anpil moun ki fè anpil moun patisipe nan deplasman de Ayiti a Nikaragwa donk mwen vini pou m pote kèlke presizyon ke m panse ki kapab itil nou. Kisa enfòmasyon an ye? Avan ke m kòmanse pale dabò m ap pase ti videyo sa pou nou ti videyo ke m pran nan èpòt la nan èpòt nan ayewopò entènasyonal Toussaint Louverture de kòman yo resevwa moun yo e kòman moun yo ap viv avan ke yo pran vòl e anpil kap pase mizè tou ki fè plizyè jou pou pa di menm mwa pa ka deplase, m panse ke fòk te gen yon seri de desizyon. te pran sou yon mèyè akèy de yo menm. E nou pral li nòt la pou ou e nou pral pale de anpil bagay. Kisa bagay la ye an reyalite? Eske se bloke ke definitivman yo bloke Ayiti, Nikaragwa? Kisa bagay la ye? Ki altènativ ki genyen? E kisa moun yo kapab espere? E ki reyaksyon m swete antre kliyan e ajans? E mwen menm si m di ke m te nan domèn nan tou, asavwa moun ki te enplike avè m, se ki pozisyon m alega de yo menm? e se de sa ke m vin pale. Swiv ansanm avè m pandan yon ti moman. Jodi a se mardi 25. Mardi non 27. Mwen gade sa m ap di. Jodi a se vandredi ki 27. Vandredi 27 oktòb. Sa ke nou pral gade la sa se moun ki gen pou vwayaje pou. Nikaragwa, jodi a, gen anpil avyon ki gentan ale tou. Imaj la pa pwofesyonèl, donk nou pap ka fin wè tout bagay. Dapre sa n kapab wè. Pou m byen di w, se yon plas. Donk plas la plen moun. Videyo sa fèt jis pou eksplike kòman ke akoz de neglijans otorite nou yo, yo koz peyi a dezespere donk sitwayen yo pa gen lòt chwa ke lese pou yal chache yon vi miyò yon lòt kote. A la rechèch de sekirite e otre choz. Oblije mete video a anlè jis pou pa wè vizaj moun.

Bon euh la nou pral gen tout detay avèm de Nicaragua. E kwèm si w vle tout nèg kap pale yo, yo pa gen pi bon detay la, yap pale, yap di sa yo panse men nou menm nou au cœur des activités epi nou pral pale ansanm avèw. Premyèman. M konnen sa ki enterese w avan tou se èske y ap bay yo kanpe. Ebyen, men ki nòt ki soti jodi an e ki koz anpil pale. Men ki sa nòt la di. E nòt la pa di ke vwayaj yo kanpe, men de preferans task fòs sa a li fè dè sijesyon e li mande pou vòl yo pi byen òganize. Mwen m panse ke yon desizyon konsa ta dwe pran avan sa menm. Paske. Yon moun k ap vwayaje, ki depanse 2 mil, 2 mil 500, 3 mil, 3 mil 500, 4 mil, 4 mil 500, 5 mil dola, gon fason pou yo resevwa yo. Yon ayewopò entènasyonal, oubyen yon ayewopò menm lokal, nasyonal, gon tretman pou moun jwenn. Nan okenn peyi m pa kwè vye tretman sa moun ap jwenn li. Plas sa ke w wè moun yo ladan l lan. Banm ap pase des images pandan ke map pale. Se pa posib pou yo resevwa moun konsa. Pou moun kanpe anba pye bwa oubyen nan yon solèy li pwal vwayaje la. Mes chers amis bon m di nou wi tout avyon ki desann ou byen m pa konn si se avyon charter sa yo ki desann nan ayewopò la yo peye anviwon 10000 dola ameriken jis pou yo desann gen jou ki gen 14 vol an direksyon de Nicaragua senpleman m pa konnen pou lòt kote yo sa vle di imajine 140000 dola ameriken fèt Menm avèk 10 mil dola ameriken si ayewopò a OFNAC depanse, l ap gen posiblite pou ofri yon mèyè akèy. Moun yo pa oblije chita atè nan labou ò gen yon ti komisarya anndan an. Li gon tiyo 4 pous ki pase a lèy nu, 4 pous ki sa li chaje ladan l? Se dlo twalèt, dlo poupou. Li pete andedan plas la. Video a la ma gentan pase pou nou nan yon lot video. Neg yo pa repare l e dlo ap degaje andedan. Mes chers amis m panse ke se sel an Haiti ke wap we sa e tout sa vin ranfose volonte anpil moun pou kite peyi a pou deplase. E se tout sak fe Haitien, jeune Haitien nerve, yo di la pa kote pou yo viv, Haiti pa vle yo anko. Se tout sa. An depi ke wi peyi a bezwen fòs de jèn yo pou nou fonksyone, peyi a bezwen anpil bagay, men peyi a demontre an depi de tou akoz de moun k ap dirije l yo ke yo pa vle nou kòm Ayisyen aprè tan dane detid, donk tout moun deside pou ba nèg yo peye yo. Ebyen, an se sans, men ki nòt ki soti. Ki fè anpil pale anpil la. E gon lòt update ankò, lè m ap fini m pral bay nou li. M ta pral vin di tou senpleman ke vòl yo pa kanpe men gon lòt update ankò pandan ke live la kòmanse la. Banm di nou, men kisa nòt la di. N ap li ansanm avè m. Li di konsa ke. Li adrese de Pòtoprens le 27 oktòb. Wi, l ekri le 27 oktòb. Nou pral eksplike pou ki sa. Men nòt sa pa te janm pibliye, pou ki sa se jodi a li pibliye. Monsye, ekoute, videyo sa ban m retire l la, jis pou m ka pi byen pale ansanm avèk nou, ban m retire l la. Monsye Yves Ducarmel François, enjenyè, direktè jeneral Otorite Ayewopòtyè Nasyonal. Compte rendu du task force sur les vols charter à destination de Nicaragua Vòl chatè se vòl kap òganize pou Nikaragwa yo, pliske se pa konpayi m te ka di tradisyonèl, vòl komèsyal, on liy regilye, m te ka di regilyè, antre Ayiti Nikaragwa, s on vòl spesyal ki vin fèt pou satisfè yon demand. Se sa ki on vòl chatè. Li di konsa.

Bon, m pa menm sonje kisa sig sa vle di. Ayewopò ki gen rapò ansanm avèk ayewopò nasyonal la, AAN, yo pri inisyativ pou yo kreye yon task force ki avèk reprezantan de aktè kle ki aji nan filyè aktivite sa a. Ensi, nou k vin gen prezan, yo bèy nou an tout moun ki prezan, nou gwo toro kòn yo, dakò? Epi la, ou vin genyen.

yo wè ke gen anviwon 2000 pasaje moun kap kite. Donk finalman, yo deside pou gen 4 vòl senpleman ki fèt antre 7 è nan maten a 3 è de laprè midi. E vòl yo dwe gen anviwon, oubyen yo pa dwe gen plis, byenke yo di an mwayèn, se yo kap defini kisa ki vle di an mwayèn pou yo, 150 pasaje pa vòl. E apre sa, ap gen 7 vòl ki fèt de 3 zè de lapremidi a 10 zè. Pou ki sa? Vòl chatè, kantite moun ki vin genyen yo, yo vin koz ke, ke ou genyen vòl komèsyal yo, moun American Airlines, moun Air France, etc. Ki vin santi ke yo enkonfòtab. A lèd de sa, yap diminye kantite moun nan, jis pou pèmèt ke ayewopò a pa twò twouble. Byen ke moun sa yo, se sou yon ti plas ke yo voye yo a lekar. Dakò, men yo jije ke anviwònman an toujou twouble, donk a lèd de sa, yo di de 7 è a 3 zè, y ap pran senpleman 4 vòl, e de 7 è a, non, yo di y ap pran 7 vòl de 3 è a 10 è, dakò. E yo di ki pòt danbakeman ke y ap itilize a 1 è a 3 sa, se tèm teknik. Donk, an se sans, an se sans. An se sans. An se sans. An se sans. An se sans. Se pa kanpe ke vòl yo kanpe. Selon sa nòt la di an. Gen 4 vòl ki posib chak jou de 7 è a 3 zè. E gen 7 lòt vòl. Sa fè 11 vòl ke yo prevwa. 11 pa 150 pasaje anviron. Yo prevwa. jis pou yo redwi kantite vòl ki te konn fèt pa jou pou li mye òganize. Sa vle di, gen plis vòl k ap fèt antre antre 3 zè de lapremidi a 10 zè di swa. Se sa ke nòt la a di ki devan nou la. E yo di men kòman ke sa ap fèt. Yo di ke, ann ale pi devan, tout sa ki pral di pi devan la yo se franse k ap pale. Yo di patenè yo ape ko pede yon penalite pa è odela de 2 zè de tan. Sa se lè avyon yo vini pou yo pa fè plis tan. esetera, men ki tèl bagay, patati patata, patati patata. Kounye a, men nòt la, sa se paj 1, ekskize m, banm redui l pou nou. Kounye a, si aplikasyon sa a anni an, bon, banm kite sa kote l ye a, banm pran paj 2 a pou nou. Si aplikasyon sa a anni an, lè m ap ranje bagay la den. Donk, yo kontinye pou yo di ke obligasyon fèt a AN pou posede amenajman esetera patati patata patati patata. Bon, se franse, nou gentan li esansyèl la, dakò. Donk, se yon ansanm de presizyon, ansanm de prensip ke yo etabli jis pou pèmèt ke vòl yo mye amonize. M te ka di, petèt ou ta va di, o bonè de moun k ap patisipe yo. Men, èske se sa bagay la ye an reyalite? Ban m di nou, pou moun ki frekante ayewopò Tousen Louvèti, gen yon pwoblèm ki kòmanse depi samdi. Pwoblèm sa m ap pale, m p ap pale tout bagay ladan l, m ap pale mwatye ladan l. S on pwoblèm ki trè konplèks, ki enplike yon pakèt moun, ke m pa deside pale de sa pou le moman. Men, nan vandredi swa. Gon bagay ki pase nan ayewopò a. Gen yon vòl ki oganize byen ta, nan vòl sa a, ou genyen yon seri de, gon moun ki te konseye m avan m fè emisyon se pou m òdone yo paske m ka pale de twòp bagay wi, men m te vle pale de sa a cho, m pa òdone, bon, n ap pale. Nan vòl sa a, ki sa k pase? Yo di gon seri de aktè nan ayewopò a ki debake sou plas kovid la ki fèl tankou se bagay Gonayiv, Sen Mak, Sen Mak, Pòtoprens gen moun ki dwe menm pati san paspò menm. Eske w gen mil dola, eske w gen 500 dola nan pòch ou ann ale Nikaragwa. Anpil moun te prevwa depi aprè sa gon seri de prensip ki ta pral vini. Men eske gen moun ki enbesil tou pou ki ta va pa mete nan tèt yo ke. Vol Nicaragua tap gen pou kanpe yon jou. Jan pote boure pote boure sa ap fèt la, m pa konnen ni si se 2 jou l tap dire, ni si se 10 jou, ni si se 10 mwa, men pou l ta va pa kanpe. Eske se kanpe l kanpe la tou se pa sa ke nou di. Men, pou ki sa jodi a tout tole sa fèt, nou pa wè okenn nòt ofisyèl ki soti, Miami Herald di yon bagay, epi bon yo relate l. Eske se nòt sa m li a senpleman an? Ki koz ke moun yo mal entèpretel pou yo di ke vwayaj Nicaragua kanpe. Kòm di nou mokè des aktivite, m ka ba nou plis presizyon de sa. M voye plizyè nòt. Yonn ki di ke vòl Nicaragua kanpe, pliske m wè se Miral ki dil, m wèl relate. Yon lòt ki vin di konsa ke gen update, vòl la pa fòseman kanpe. Vòl la pa fòseman kanpe vwèman, son movèz entèpretasyon. Se redwi ke vol yo pral redwi. Men vrè enfòmasyon kisa ke li ye? Mes chers amis, avan m di w sa, m ap di w tou senpleman, m pa di w lè gen yon ensètitid se kanpe w kanpe. Lè m di kanpe w kanpe a, ou pa ka gen yon kòb ou ta pral vwayaje pou w kanpe pou w rele ni Jan, ni Jak, ni Jan, ni Pyè, ni Belen pou w lonje l ba li menm si w konnen ke li serye. Nèg ki serye ap di w konsa ke nan moman an la, swa l pa p resevwa dosye. Men menm si w konnen l serye, ki sa w ap fè? W ap fè yon ti kanpe. Paske gon bagay ki pa klè. Gouvènman ameriken gen anpil pwoblèm akoz de bagay sa a. Nikaragwa ap fè menm sa ke la Turquie te konn fè Inyon Ewopeyèn. lè fè Afriken yo pase bonbade yo jis pou li satisfè kapris li. Ebyen Nikaragwa te deja pa janm rete ansanm avèk Ameriken, an se sans, li ouvri vàn ni, se pa paske fòseman l renmen Ayisyen non, men li jwir de benefis ekonomik. Isi a, m di w chak avyon ki ateri, li peye 10,000 dola, si lòt bò a l peye 10,000 dola, sa ogmante asyèt fiskal, asyèt fiskal peyi a. Donk, a lèd de sa, yo te deja anba sanksyon amerikèn, yo di ameriken vouzan pou ou. Men, lè w gen ti dirijan, ti tèt, ou gen yon Ariel Henry ti tèt pete, kòm ou ta vè fè panse ke Ariel t ap ka kenbe tèt a ameriken. O kontrè, se Ariel menm k ap ekri ameriken di konsa anpil ayisyen ap prale si sa deranje nou fè m konnen. Ki desizyon nou vle m pran m alèz tanpri souple se pito se ayisyen yo ki kanpe tan se mwen ke nou bay pwoblèm donk se la ke nou rive pati demokrat la nou wè kantite moun ke yo pèmèt antre ozetazini arive o meksik gen moun ki pa fè semèn ki antre ozetazini e arive o meksik tou gen anpil jèn ki rive ki di m ke yo gentan ap travay ki poko gen 15 jou lotbò a son pòt ouvèt son opòtinite m swete senpleman lè yo rive yo pa bliye ayiti. Yo retounen asansè a, sonje peyi yo, konstwi ti kay yo, vini nan, vin fè touris nan peyi yo aprè. Donk, sa ap itil peyi a non sans. Imigrasyon pa yon, kontrèman a moun k ap di ke lè jenès peyi a, bon, kisa nou t ap fè ak jenès peyi a, pou n ap di konsa jenès peyi a ale ki moun k ap konstwi peyi a. Se pa mouri y ap mouri, se pa kidnape y ap kidnape. Lè jèn yo jwenn yon opòtinite pou ale, se lè w sa w tande ke, o, nou pèdi jenès peyi a, se te, paske yo p ap jwenn yo pou yo itilize kenpòt jan ankò. Ariel moun pat ka atann. M poko rive nan dènye bagay la paske m mete sa pou nou kote m di nou ke se pa kanpe fòseman ke vag la kanpe. Men avan ke m kontinye ansanm avèk analiz politik ke m tap fè a. Gen yon dènye enfòmasyon. Sè ke Miami Herald ta sanble gen rezon. ta sanble gon antant ki fèt reyèlman avèk gouvènman an e gouvènman poko menm mete nòt deyò, se konsa l toujou fèt lè eleksyon fèt isi ofisyèlman ou tande ke rezilta ap bay an Frans avan ta sanble ke desizyon pran vèbalman san yon nòt poko menm ekri ke nèg yo di OFNAC pou kanpe bagay la aprè aswè a ke yo te kòmanse bay pwoblèm depi le depi samdi si Dye ve. Donk, ofisyezman, piske nou poko gen nòt la, ta sanble ke vòl yo ap kanpe vrèman. Ariel deside pito ke l kanpe anfas popilasyon tan ke l kanpe anfas Amerika. Li pa ka fè menm sa ke prezidan Nicaragua a fè. Dayè nou konnen koman Ariel Henry fè o pouvwa. Sa ke map di, kliyan ki gen kob yo nan men ajans. Gen 2 bagay ki kapab gen. 1. Lajan w lan w te mete l deyò pou w te pati. Se koman ke w pral fè oubyen ke yo pral fè pou w pati. M panse ke. Gen plizyè fason ke l kapab kontourne. M poko konnen si se Onduras ke yo pral chwazi, ki lòt itinerè ke yo pral chwazi, men m panse ke yo kòmanse ap reflechi a sa. Yo pral ofri ou opòtinite sa. Bon, yo pral ofri ou altènativ sa. Eske ou dwe pran l, eske ou pa dwe pran l, se pa mwen menm ki dwe di ou sa. sou paj sa a. Se ou menm kap konnen ki konpòtman ke ou dwe genyen. Dezyèm opsyon an, se ranbouse ou kòb ou oprè de ajans yo. Mwen menm, petèt pou yon rezon kèlkonk, e pa petèt pou yon rezon kèlkonk non, kòb kliyan pa janm rete nan menm. Sa tout moun konnen sa. Depi 2006, ideyal ajans ap fwape. E non nou pa janm enplike nan okenn koze. Se pa djòlè ke nap fè. Pa gen moun ki ka oze fè sa. Donk, tout moun nan nou, wi toujou vwayaje, oubyen si gon bagay, li trete avèk respè. Men m panse, tout lòt ajans, m pa pòt pawòl yo, yo pral pwopoze lòt altènativ la, oubyen remèt kòb la. Remèt kòb, gen anpil ajans, menm jan tankou sa ki te konn toujou fèt ki pral mawon. Gen moun, yo pral retire foto yo sou Facebook. Yo pral elimine kont yo sou Facebook, yo pral elimine kont yo sou WhatsApp, yo pral itilize lòt nimewo, yo pral jete sim, donk evantyèlman gen kòb ki pral pèdi. Gen kòb ki pral pèdi. E gen moun ki ka mouri tou nan bagay sa yo. N ap viv yon sitiyasyon difisil nan peyi a. Ayisyen dezespere, Ayisyen maltrete, Ayisyen imilye. Yo gen de reyaksyon dezespere tou, de reyaksyon ki lye a fason ke moun trete yo. Konsèy mwen pou ajans yo, trete dosye a ansanm avèk kliyan nou. Rele yo, eksplike yo kisa bagay la ye, swa kan byen menm nap pran yon semèn. Gen ajans ki, si te ajans ki tap òganize vòl la menm, kòb deyò, peye avyon. Eske avyon ap remèt yo kòb la? M pa konnen. Si avyon pa remèt yo kòb la kòman yo pral fè anfas ak li an? Se anpil kòb ki deyò. Se anpil imaj ki an kesyon. Se yon gran epizòd nan yon feyton ke nou pa konnen kòman ke l ap fini. Donk, ki sa peyi a ap fè? Gen moun ki fin vann ti tè, ki fin vann tout bagay, malèt fèt. Sèlman sa yo bezwen konnen se ki lè yo prale. Ki mèt se nan wou la avyon an yo bezwen kenbe wou la pou yo vòltije. Yo pa gen travay. Ensekirite lage nan dengwenn yo tout kote. Gen kèt kote ti moun pa ka menm ale lekòl. An pil kote pa kèk kote. Ariel santi ke se pi bon prezidan, pi bon premye minis ki te kapab genyen. Tèlman Ariel poze. Pa gen manifestasyon nan dèyè Ariel. Pa gen peyi lòk. Andre Michel ap banbile. Finalman, son peyi k ap eksploze a nenpòt kè lè. Son kesyon de sov ki pe, e se nan sov ki pe a moun yo ye la, y ap bat pou yo retire poul yo, pou omwen, pou foumi pote nouvèl pa yo, e me yo kole. Baka a ri non mesye. Men yo kole. Yo kole. Mwen m kapab ri. M pa gen okenn kòb a bout nan men m. M pa janm. Gen okenn bagay ki pase wrong. Dakò. Men. Kè m fè mal pou lòt ajans yo. Kè m fè m mal. Paske gen kèk ki pral viktim e se pa fot yo. Se pa fot yo. Òganizatè de vòl yo se pa fot yo tou. Men, e pa fot, e pa fot. Kliyan an pral di w ki sa w ap rakonte la. Son pakèt sijè difisil, sijè de divizyon ke si w pa ri w ap toufe. Si w pa ri w ap toufe. Fò ri, fò ri, fò chache mwayen pou retire strès ou. Men, kisa m ap di, bat pou nou toujou serye nan tout sa ke n ap antreprann. Òganizatè, ajans, esetera, bat pou nou toujou moun ki responsab oprè de tout moun ke n ap trete. Mwen menm, depi m piti, m bay tèt mwen objektif, m di pa gen kòb okenn moun pou ki rive nan men m. Pou okenn rezon. pou m pa jere l ansanm avè l pou moun nan swa di ke l te pou moun nan pa satisfè li pa santi l beni paske kòb li te rive te touche menm se pa djòlè m ap fè bay yo pale pou yo se ideyal ajans de sèvis m lite pou sa m peye anpil pou sa paske m di m gen repitasyon m repitasyon de tout moun yo di pi fò nèg ki vle fè politik se vòlè ke yo ye m di mo sa m vle chanje l nan tèt anpil moun. repitasyon tout yon fanmi, repitasyon tout paran ki te konstwi eritaj respè a. Respè se ton eritaj de fanmi an fanmi. Dakò? Donk fòm bagay e m envite tout jèn a fè sa. A espire moun konfyans pou nou jere tout afè nou byen. An se sans live sa pa ka pi long ke sa. Se di ke gon enfòmasyon ki lage ki di ke. Nicaragua bloke definitivman, se sa ke li te di. Kounye a vin gen nòt sa ki soti. Men nòt sa te la depi le 27. Desizyon sa yo te deja pran pou redui vòl yo, pou amonize l. Li soti jodi a pou apeze moun yo pou panse ke Nicaragua pa fòseman kanpe. Menm mwen m pran ladan l tou. Men, Nikaragwa è bèl e byen stope pwovizwaman ou definitivman, sa m pa, m poko an mezi pou m di l. Men mwen, m konnen yon avyon, m konnen yon avyon, ke yo rele Eurus, Eurus, E-U-R-U-S. Ke m konnen moun ki òganizatè a. Sèt en jèn, il è pli jèn ke mwa. M felisite l. Kote ke li poko te gen yon vòl ki anile menm. Li viktim de yon seri de moun ki mye enstale nan sistèm nan. Kote ke depi samdi y ap trake vòl li. Pi fò moun ke m gen ki vwayaje a Pòtoprens se nan Eros ke yo. vwayaje e ewous m gen yon relasyon de zanmitay avèk moun sa ke m kapab di dakò e nan dènye jou sa yo m menm bay sipò m a òganizasyon de yon seri de vòl m kapab di sa s on moun atravè vòl sa yo m panse moun pa gen anyen pou repwoche l e m panse ke li gen dèzaltènativ. Li gen la prepare avèk kliyan ki te nan Erous. Donk, premyèman, m ap di ke tout moun ki te ba yon moun yon kòb, pale avèk moun nan dirèkteman pou nou konnen ki altènativ e kòman sa ap fini. Mwen menm, Belen Jean Pierre, mwen menm se Ideal Agence de Service, tout moun dirèkteman ki te enplike avè m, oubyen ki te peye m swa pa kont oubyen dirèkteman, nou konnen ke gen moun k ap rele, oh m bliye fè screenshot pou m pataje, se pou m te fè sa, m gen de kliyan k ap rele m jodi a ki di ke y ap fè m twouve kòb pou yo pati, m di non, gen yon pwoblèm, n ap tann. Mwen genyen ki ale 25, 27 etc ki ale ap rele remèsye de inisyativ yo paske menm si m pa responsab aprè Nicaragua mwen toujou bay de konsèy. Sa ki poko te ale envolontèman akoz de desizyon sa yo ki pran an. Donk rapidman yon lòt altènativ ap pwopoze. Aksepte pa gen pwoblèm, pa aksepte nan mwens ke 24 è ou dwe twouve mwayen ke w te bay la. Sa se ideyal ajans de sèvis. E se konsa n ap òganize tout sa ke nou gen pou nou òganize. Non an ap rete sef, non an ap rete san tach. Ideyal ajans de sèvis, Belen Jean Pierre, fòk an Ayiti wi se wi, non se non. E se konsa ke n ap kontinye. Mes chers amis se te yon plezi a trè byento petèt pli ta pou lòt detay se te yon plezi se te zanmi w Belè Jean Pierre tchaw m pa konn eske m ase klè donk si yon moun bezwen poze kesyon kòmantè yo ouvè ekri anba kòmantè yo epi n ap reponn ou apwè oubyen si kesyon w lan ekstrèmeman enteresant li mande pou nou fè yon ti live yon ti kout video avèk plezi ke Nap fè sa pou ou. Ki lòt video ke m te ka pataje pou ou pou wè ki sa k tap pase nan airport la? M gen anpil video wi. M gen anpil video. Bon m pataje yon ti video de aeroport kote vòl yo tap òganize a. Byen.

Jodi a se mardi 25. Mardi non.
Pa bliye ke m di nou ke m te enplike nan yon seri de vòl avèk kèlke zanmi.

e misye vle pote kelke presizyon de moun ki te angaje avèk yo ous ke yo menm lap gen yon altènativ lap reflechi sou yon altènativ jis pou ke moun yo pa desi swa yon altènativ de deplasman a destinasyon ki te prevwa a wi e ou byen ranbouseman sa se moun e ous la e u r u s Men malerezman m pap ka resevwa l, m pa konnen kòman ke m ap fè sa nan yon lòt emisyon swa pli ta, swa pli ta kote ke m pral reflechi sou sa, m pral reflechi sou sa epi m ava gade pou m wè ki sa ki kapab fèt. Mes chers amis, euh, m pap ka resevwa zanmi Euros la, li avyon Euros la. E de preferans ki sa ke map di tout moun ki te gen yon bagay kon sa. M pa di nouvo moun pou bay kob. Se pa promosyon map fè ni pou nouvo lot vol, ni pou m di moun kon sa ke bagay pa kanpe pote kob vini. Se pa sa m di. M di tout moun ki gen yon moun ke w te bay kob. Se antre an kontak avèl. Epi toujou konnen lè moun nan baw kòb la se pa nan yon makouti ke l mete lakay li. Aksèpte si l di w konsa pandan 3 jou l ap deside, pandan 4 jou, pandan 5 jou l ap deside. Epi lè sa n ap konnen ki mèyè altènativ ki kapab genyen avèk moun yo. E an menm tan ajans yo dwe bat pou chèche yon mwayen pou satisfè moun yo. M pa di ranbouseman, m pa di ki metòd. Men yon moun ki kanpe ki depanse anpil kòb pou vwayaj li, ki vann tout sa l posede se yon moun ki deja dezespere. Moun nan ka fou nan sitiyasyon sa a. Si pou l pa ta pati e pou l ta konnen l ap pèdi kòb li. Se yon bagay ki ekstrèmeman grav. M pap ka resevwa eske m dwe di moun ki lwe avyon Eros la ki ta renmen patisipe ansanm avè m. li pwopoze m sa nan lòt telefòn nan map gade li ta renmen patisipe ansanm avèm depi lè kem anonse kem pral fè yon live petèt nan pita nan yon live mwen menm avèk moun ki nan Eros avyon Eros moun ki te peye pou Eros pòtoprens na va pale ansanm nan yon lòt live fason pou fè se pataje e abòne yonn nan konpayi ki te sou liy lan sou liy lan. la nap komante. Se pa pwomosyon ke nou pral fè pou vol men se eksplike sak pase a, ki altènativ e sitou ki konpotman ke kliyan dwe genyen ansanm avèk ajans yo e ajans yo menm ki konpotman ke yo pral genyen ansanm avèk inisyatè de vol, moun ki lwe avyon ki tap patisipe nan vol yo e anpil lot difikilte ki rankontre. Eske pita map fè sa? M poko fin konnen paske tan fè nou lagè men banm fèmen live sa pito pou mal reflechi si pita m vini ansanm avèk. Yon bòs, mwen renmen rele li bòs, c'est un ami, pou pale de vol, de altènativ, di ki sa bagay la ye an reyalite, li gen tout enfòmasyon, gen kèk enfòmasyon ke m gen, se li menm ki pataje yo avè m tou, de anpil moun ki vle, gen anpil vol ki te pwograme, anpil vol, anpil lajan deyò, kòman sa pral pase, si... Inisyatè de vòl yo, yo peye avyon yo, avyon yo pa vle remèt kòb yo. Se ki sa k pral pase? Ki konpòtman y ap gen alega de kliyan yo? Leta ayisyen, yon desizyon konsa pa ka pran brèf konsa. Lè l pran brèf konsa, fò w konnen se o detriman de popilasyon an. Leta te dwe prevwa sa. Kantite kòb moun depanse, e lè yo depanse kòb sa yo, yo ba ajans lan li, ajans ba òganizatè de vòl yo li, òganizatè de vòl yo bay konpayi avyon an li pou kòb sa yo retounen al jwenn kliyan yo. Taks ki fin touche, kòman bagay sa yo pral jere, se pa ti deblozay, se pa ti goudougoudou k pral gen nan la repiblik. Men nan ki sa yon gouvènman leve yon maten, li deside san l pa di okenn desizyon k ap pran ak kòb moun yo ki deyò a. Eske nou wè kòman se mechan? Yon gouvènman leve yon maten, li di sa. E poutan Nikaragwa. Pa gen moun ki depanse kòb. Senpleman on ti taks l ap jwenn. Paske taks si lakay li ap fè kòb de va e vyen. Li di Etazini se pa mele m ansanm avè w sa se bagay ki regade w. Ou pa gen dwa fè m kanpe vòl lakay mwen. Men isi a an Ayiti nèg la jis kanpe li di ameriken wou se chèf. Si w banm niche pye w map niche pye w nenpòt sa w di m fè map fè l ou di m kanpe vòl a midi a midi 5 pou m demontre ke m respekte w vòl la ap gentan kanpe men kòman leta ayisyen fonksyone men ki leta ke nou genyen yon leta de nonchalans ki pa ranmase fatra e m di w yo ranmase 10 mil dola ameriken. Pa vol pou Nicaragua. Chak avyon ki ateri. Nou wè kantite kob yo fè. Nèg yo telman salop. Menm fason pou yo akeyi moun yo. Yo ta ba moun yo yon bwason. Oftak ta fè yon bagay dakey. Se sant poupou yo kite ap bay. Pa gen yon twalet. Kote yo resevwa moun yo. Pa gen yon uri nwa. Yon kote ki gen 2000 a 3000 moun la nan. Pa gen yon uri nwa. Ke leta mete. Pandan ke l akeyi moun yo, li fè moun yo mete yo la. Men ki sa nèg yo lage peyi a, men kòman nèg yo fè peyi a devni. Mes chers amis, se te yon plezi, m pa p rete pi plis. Pi ta, pi ta fò m fè live la wi. Ansanm avèk, misye pa pwopriyetè avyon, Eros, men misye òganize. Se l'inisyatè oubyen òganizatè de vòl, yon avyon ki yo rele Eros, menm jan tankou gen Sunrise. gen lòt bagay esetera, gen sky height, genyen kòman yo rele yo a, ki la, m panse ke m ap fon, m ap fon live avèk misye pli ta. Ebyen, abòne, pataje, yonn nan òganizatè de vòl, se pa pwopriyetè davyon non, m te ka di yonn nan reprezantan avyon yo, ap vin pale de ki sa k pase, ki lòt inisyativ ki pral genyen, swa pou moun yo twouve kòb yo, oubyen pou konpanse moun yo. Paske m sonje gon moun ki rele moun nan di m pa bezwen konnen kenpòt kote si se brezil ou ka lage m si se panama si te la turquie etc men ayisyen an vin dezespere politisyen yo kraze peyi a vre mesye ayisyen ap di w li pa konnen si te yon kore du sud ou vle lage si te yon chine se kite li vle kite li poko konnen kote lap prale a. Hein! Nèg yo kraze peyi a e Ariel deside pou li fini avèk ti rès la. Mes chers amis, a plus tard pou yon lòt live. Se te Belen Jean Pierre. A très bientôt. A plus tard. Pa bliye pou rete konekte se abone epi pataje. Ciao. Epi wap jwenn nou sou YouTube tou sou Devlopaj Enfo Plis. Ciao.